Se pou sa m pran desizyon mwen mande Premye Minis lan, e l pran l, mwen wè li te anonse l, pou ke zafè konntenè efè pèsonèl, nou fouye yo sistematikman. Menm jan m wè gwo rezilta ki gen tan bay yè, mwen wè ke gen yon sèl konntenè, wi, tande byen mezanmi, ladwàn jwenn 7 mil 800 katouch, 2 fizi daso avèk yon lòt zam. Ann fè yon ti egzèsis. Ayiti resevwa 400 konntenè efè pèsonèl pa mwa. Ou ta pran mwatye sèlman nan yo k ap pote zam ak minisyon nan peyi a. Sa ta fè w prèske 400 fizi e sa ta fè w lè w pran 7800 katouch ou miltipliye l pa 200. sa ba w plis pase 140 mil katouch. Sa vle di sa o gran mo, lè gran remèd. Se pou sa desizyon Premye Minis lan pran sou enstriksyon pa mwen, mwen twouve l kòrèk. Men nou prale pi lwen. Paske nou panse moun k ap bay kès sa yo m wè ki rive nan konntenè sa yo Okap, moun sa yo gen yon adrès. Se pa sou Mars yo rete, ni nan la lune. Se de moun ki bay machandiz sa yo nan kontenè efè pèsonèl sa yo, yo gon yon idantifikasyon, yo gon nimewo telefòn. M ap di nou menm ki rete nan peyi etranje k ap fè jan de brigandaj sa yo, n a pral rive sou nou. E n ap rive sou nou fò, trè fò. Paske pa bliye nou menm an premye. Sa nap fè a se yon asosyasyon de malfetè ke nou ye. Sa vle di lè nou pran bal ak zam nou voye nan peyi a, kelke swa fason an, son asosyasyon malfetè ke nou ladan. Se pou sa nap travay pou gen bon jan kolaborasyon ki genyen ant otorite ayisyèn yo e otorite amerikèn yo. pou nou pote yon solisyon avèk bagay sa. Paske lè katouch rantre isit, tout moun wè sa yo fè. Se pa nan bon fizi al tire. Katouch ki tire nan bon fizi se katouch ki tire nan fizi lapolis ak lame k ap bay sekirite. Men depi katouch se nan fizi bandi ou tire, se nan fizi. kap tiye moun sa vle di se nan move fizi yal tire desizyon yo nap kontinye pran yo men sam vle di popilasyon lèm di nou pou nou ouvè zye nou lè bandi sa yo jwenn kantite katouch sa yo kounya se lòt pati sa ki pi enpòtan se sou sa nap travay nou wè gen de moun yo kòmanse entèpele. Gen de moun tou ki ap chèche kite peyi a, kite nan dezòd sa yo. Dezòd kote swa yo mete yo bay lajan pou achte minisyon, oubyen y achte minisyon yo bay bandi yo yo menm. Paske lapè a, li pa bon pou yo. Se jan nou sonje m toujou di nou, gon kategori moun isit ki. Toujou gon ti fraz fransèz yo ba ou, yo di w, Je nage dans des eaux troubles. Sa vle di moun sa yo, yo pa ka naje nan dlo klè. Sa vle di yo pa ka ret nan lapè. Paske lapè pa bay lajan pou yo. Se lagè k bay lajan. Sa vle di se enstabilite k bay kòb. E se pou sa, jodi a m vin di nou, pèp la. Pèp Ayisyen an, m vin mande nou sipò nou, m vin mande nou kout men nou, m vin mande nou konpreyansyon nou pou nou kanpe kòm on sèl òm, on sèl fam dèyè Lapolis Nasyonal pou gen bon enfòmasyon, ankadreman ki bay pou nou mache. sou bandi ak vakabon nan peyi a. Vakabon nenpòt ki koulè, vakabon nenpòt ki nivo entelektyèl, vakabon nan nenpòt ki klas ke w ye. Men pou l fèt, konpreyansyon nou, akonpayman nou pèp la, entolerans nou nan sa tou, paske nou pa ka tolere de gwoup de moun ki mete kanpe dèzòm de non dwa anndan peyi a. Zòn de non dwa sa yo, yo pa bon pou ou.